Bonjou bonswa tout moun se toujou yon plezi pou mwen poum vin prezante w de kontni m konnen kap vrèman entèrese w e w ap renmen tou deja nou di w mèsi paske w fè pati de gran fanmi sa siw se nouvo sou chanèl la map mande w pou w abòne se sèl mwayen pou ankouraje nou lan travay ke nou ap fè a. Nan videyo jodi a, nou vin pale w de yon ekspresyon ki se malalfa e ke nou konnen kap vrèman enpòtan e tout moun ta renmen konnen. Premyèman, nou pral pale w de kisa k yon malalfa. Dezyèman,

e pèsonèl, e devni yon egzanp de reyisit pou lòt moun nan fason pa yo. Oke, men 10 siy ki pwouve ke lè yon nèg se yon mal alfa. Premye siy ki pwouve lè yon nèg mal alfa, l ap toujou ere nan vi li, l ap toujou kontanple l ak sa l gen pou l viv, l ap pwofite de lavi li, e vi l trase selon anvi l e objektif li. Dezyèman, l ap toujou santi l gen kontwòl de vi l, paske mal alfa pwofite de vi l e travay di pou kontwole lavi l nan fason pa l. Etanke yon mal alfa, ou responsab de tout sa k rive w nan lavi w. Si yon bagay deranje w, w ap rezoud pwoblèm nan oken san oken ezitasyon. L ap pran tout tip de desizyon pou rann lavi l bèl. E menm lè bagay yo pa bon, Malalfa konn kòman pou l pran kontwòl de chak sitiyasyon. Twazyèmman, li pa janm tounen dèyè. Li konn kòman pou l avanse paske l konn kòman pou l itilize tan li ak kapasite l. Li fokis sou objektif li, li travay plis ke l pale. Katriyèmman, li konn kòman pou l pran swen antouraj li. Paske yon mal alfa se yon lidè, li pran swen antouraj li. L ap toujou prè pou l pataje viktwa l ak tout moun ki nan antouraj li chak jou. Li ede lòt moun reyisi e menm ba yo mwayen si l defo. Senkyèmman, Li pa bezwen pèmisyon lòt moun. Etanke mal alfa, li konn kiyès li ye e l konn sa l vo. Paske mal alfa yo pa fikse lòt bagay ke statistik e rezilta. Sizyèmman, lòt moun ap toujou renmen bò kote w. Paske sa se yon vrè siy ki montre ki montre ke w se yon bòn vwa. Paske w atire moun sou ou. Paske Mal Alpha enspire nan lòt moun lakonfyans, du succès. Paske tout moun ta renmen kanpe bò ganyan an, y ap vle konnen kiyès ou ye e vle asosye ak ou. Paske pou yo sa ap yon enpak pozitif nan vi yo. Setyèmman, Yo konn kiyès ou ye. Paske yon mal alfa se tankou yon mak machin or kèlkeswa mak li te ka ye a. Tout moun konnen l e yo konn kisa l ka fè. Li kwè nan tèt li. Ou konn fraz sa ki di travay di jiskaske ou pa bezwen prezante w. S on bagay ki trè senp. Se travay ou a jis kite pale pou ou. Lè w parèt yon kote ou pa bezwen pral di mwen se entèl or sesi sela. Men sa w fè akonplisman w ap gentan pale pou ou. Uityèmman, li kontwole emosyon li yo. Mal alfa kapab kontwole emosyon li nan nenpòt sitiyasyon li ye a e konn kòman pou l gade kalm e tire pwofi de chak sitiyasyon. Nevyèm siy ki pwouve yon moun mal alfa, ou enspire lòt moun. Ou pa enspire yo ak pawòl ou, men ou enspire yo avèk reyisit ou, tout sa ou akonpli nan vi ou. Paske yo kapab bliye tout sa ou di yo, men yo pap janm bliye aksyon, reyisit ou ak akonplisman ou yo. Dizyèm siy ki pwouve yon nèg se yon mal alfa, li konn kòman pou l pran swen pou l prezante l. Mal alfa se zanmi bon bagay yo ye. Yo pran swen yo fizikman. Si. Bon reyèlman pou devni yon mal alfa li trè senp. Dè jodi a menm ou gen pou ou pote yon chanjman e pran kontwòl lanvi w si le pren santimantal, pwofesyonèl e pèsonèl pou devni yon bon egzanp pou tout moun ki nan antouraj ou nan fason pa w. Dè jodi a menm, pou devni yon mal alfa, ou sipoze toujou ere lan vi w, kontanple w avèk sa w gen, pwofite de lavi. Ou toujou bezwen santi w ke w alèz, pran kontwòl lan vi w an men. Pou devni yon mal alfa, ou pa janm dwe gad dèyè. Toujou fikse objektif ou. Pou devni yon mal alfa, Toujou pran swen moun ki nan antouraj ou. Pou devni yon mal alfa, li pi gò viv anba lòd moun, kwè nan tèt ou, konn kiyès ou ye, e konn kote ou vle rive. Pou devni yon mal alfa, ou sipoze fè bagay pou moun renmen bò kote ou. Pou devni yon mal alfa, ou sipoze konsidere tèt ou e kòm se yon mak. Fè bagay lè w rive yon kote ou pa bezwen pale. Men akonplisman w ap gentan pale pou ou. Pou w devni yon mal alfa, dè jodi a menm, ou sipoze kòmanse pote yon chanjman emosyonèlman.